Nan jou yè avan yè la, gen konbyen depite ki mete tèt yo ansanm, yo vini avèk yon dosye nan palman an Brezil la pou yo mande impeachment pou prezidan Lula. Yo mande kasasyon prezidan Lula. Kisa m vle di la? Mesye sa yo, yo regwoupe yo kisa yo repwoche sitwayen Lula? Repwoche l de bagay. 1, Mwen pa konn si nou sonje istwa sitwayen sa a ki se Sergio Moro, ki te yon jij sou dosye Mensalon kote ki te arete prezidan Lula, akize, arete, eksetera, ki pral pase yon pakèt jou nan prizon. Sitwayen sa ki rele Moro, li te pral kite, li te pral nan gouvènman Jair Messias Bolsonaro a, kote apre yon ti tan apre 1 an, misye misye te minis jistis, kote li te pral kite, ebyen misye te pral kòmanse vin nan opozisyon pou l konbat Bolsonaro. Nan kanpay, misye pral mete yo ansanm, ebyen pou yo genyen eleksyon pandan Moro li menm li te prale pou sena anlè Paraná e Curitiba ebyen misye pral pase. Kisak pase mesye dam? Nan yon entèvyou prezidan Lula tap fè, prezidan an pale li di sal bezwen fè avèk Moro se poul vanjel. Sa te pral fè yon pakèt repèkisyon. Kòman prezidan an fè di l ap vanje sitwayen? Nan youn de twa jou aprè, gen yon bagay ki pral soti kote yo pral jwenn yon gwoup moun ki fè sa k rele pwodui ilisit yo, m pa ka site non l mesyedam, ki gen ladan l yon pakèt chèf, trafikan, etc. Ki mare yon konplo pou yo te kidnape sitwayen sa a, Senatè Kelly Moreau, pou yo te kapab negosye youn nan pi gran trafikan nan peyi Brezil ki nan prizon, misye te Curitiba kounye la li Brasilia. Ki sa k pase? Mesye sa yo, lè yo pran dosye sa a, polis federal pral kraze baz sa a, pral arete moun, etc. Ki sa k pral pase? Prezidan an pral refon deklarasyon kote li pral di li panse se yon konbinas an m pap di l an an an pòtigè se yon konbinezon, se yon bagay, se yon montaj sitwayen sa a, jij la pa jij ankò, senatè Moreau li menm li fè pou li kapab rive kontrekare yo. Sa Moreau pral fè? Li pral di lavi l nan men Prezidan Lula, lavi fanmi l nan men Prezidan Lula. Ebyen, gwoup depite sa a yo pral ekri pwojè sa a, yon pwojè de kasasyon manda Prezidan Lula, mesyedam nan peyi Brezil, kote yo pral repwoche l 1 pou sa, e dezyèm bagay yo pral repwoche l, nan andedan andedan palman an la mesyedam gentan genyen 7. 7 pwojè demand impeachment a sitwayen sa ki rele Lula mesye dam pou yo kase l sou pouvwa a. Dezyèm bagay yo pral repwoche l, yo pral repwoche misye di pandan 3 mwa l la la li kreye yon enstabilite ekonomik kote bagay yo monte pi chè enflasyon an moute ap vale tèren ebyen se sa yo ta repwoche sitwayen an ebyen yo pral li deja andedan palman an kote yo pral tradwil yo pral pa tradwi yo pral travay sou li pou yo wè yo repwoche misye de krim de responsabilite nou konnen nan peyi brezil pou yo mande kasasyon pouvwa ou manda ou mesye dam nenpòt sitwayen deyò a nenpòt sitwayen li pa sèlman depite nenpòt sitwayen Konstitisyon Brezil la bay sa, nenpòt sitwayen, tande sa m di, nenpòt sitwayen kapab rive fè yon demand, depi sa l gen yo gen prèv, li vini avè l andedan palman an, yo monte pwojè a, yo voye l bay prezidan an, palman an, sena, li pral pase, se sa k fè dosye sa la a li andedan chanm bas la, kote li yo pral travay li, lira pral travay li, epi aprè pou yo voye l nan sena a, silefo, ebyen si sena a. Li pase nan depite, l monte nan sena, yo ta wè mesye sa a, sitwayen sa a koupab, si mesye sa yo ta vle voye l, ebyen prezidan Lula li menm, li gen chans li, li kapab pèdi manda sa a. Men, èske l kapab pèdi l? Èske apati de 7 la nou kapab konsidere misye fè twòp bagay? Pa bliye, Jair Messias Bolsonaro te genyen 158 Tande sa m di! Bolsonaro te gen 158 demand impeachment pou te kapab pèdi manda l la mesye dam! 158 demand pou l te pèdi manda l la ebyen sa pat rive fèt se paske moun sa yo te gen sena e l te gen chanm bas la ebyen nou pa konnen se youn nan bagay si Prezidan Lula pa fon poze, pa fon tempo li regle bagay entèn yo avan sa kap pase Brezil yo la avan li rive nan vire bagay ekonomi poko ka mache li la nan kò la Chine pral sesi sela Lèzetazini ap fon anbiskad pou li la, Lèzetazini ap pwograme menm moun kandedan palman sa, k ap kòmanse envite nèg yo vin bwè kèk tafya, vin kòmanse sesi, vin flannen Lèzetazini, ebyen li mare yon konplo la patizan, pim! yo frape sitwayen sa atè. E m te di nou sa, pou moun sa yo enplante yon sistèm ki sanble avèk Larisi, avèk Lachin, yo oblije gen omwen sa ki rele yon dikta enplante lakay yo, yo bezwen enplante filozofi sa, e ki p ap janm avanse paske nan blòk nan eta ki rich nan peyi Brezil yo mesye dam yo se eta ki gen ewopeyen ki kòmande ki dirije pa moun sa yo ki gen orijin ewopeyèn yo p ap soumèt a prensip sa prensip otoritè afè kominis afè sosyalis sa m di nou sa chak jou